Bienveni, bienveni, welcome a Sak Nan Panse Ou Podcast. This is our third episode. We welcome you. Um, this is JR Poet and Nixon Boa. Nou dou mèsi davans deske ou prete zorey ou pou ka tande podcast sa. Um, Niki, koman ou yè la prade pam? Mwen, nou an fòm men. Nou swete tout moun an fòm tou. Um, Jean-Gérard Dia, on lòt fwa ankò nou avè ou. Um, se twazyèm epizòd nou. Jodi a nou wè fè ti bat bouch men, nou wè fè ti pale. Tou piti, nan fè ti bat bouch. Um, yeah, so mba konen sa kap kwit jodi a. Mwen chè jodi a nou vle atake yon sijè nou panse ki gen anpil enpòtans nan sosyete a, men yon sijè tou nou wè ki souvan inyore, nou pa wè twòp moun kap pale de sa, mm -hmm. se kesyon paternite, fatherhood. Fatherhood, yeah. yeah. yeah.
Sa w panse menm? Nan, nan, m kwè sa tou son keksyon oswa m te ka di yon sijè ki vrèman pa nou pa vrèman Moun yo pa vrèman abòde. Yeah, nan kominite pa nou an, nou pa vrèman you know abòde ansanm avèk sa, nou pa vrèman pale sou sa. E jis yon bagay ki vrèman tankou nou kite l dèyè, nou pale de tout lòt sijè bat son bagay ke nou pa vrèman tankou atake. Ou pa pale ansanm antre zanmi ou, antre fanmi ou, bagay sa ou, fatherhood sa. Emen, eh jodi a nou pral, nou pral pale de sa, men fokus nou, surtout jodi a, ap sou importans avèk wòl. Yeah, importans, yeah, importans papa avèk wòl papa yo. Yeah, mwen se, nap fokus sou sa jodi a, epi nou lòt epizòd. Nou ka fokis sou lòt bagay. Yeah, yeah, nan lòt episode nou ka antre nan an detay. Um, but pou konya na fokis sou tankou wòl papa avèk enpòtans yo. Mhm. Um, Niki, so, pan- so, ki kote nou kòmanse? Nan kou nan wòl, nan enpòtans papa. Mwen Nan s- kominite a, euh, sosyete a, oswa nan fanmi. Mwen chè m panse e jan nou di a son son sijè ki m pa vle di tabou non men moun yo pa vreman abòde li M pa konnen se paske jan yo wè gason, jan yo wè papa yo, yo panse nou tou strong, nou tou pare, donk nou pa bezwen anken atansyon nan sans sa. Mwen panse fòk nou pale plis de sa yo. Men avan nou pale, avan nou pale de wòl avèk enpòtans papa yo, m panse nou gon kote nou soti, fòk nou ta pale de. De sous non, de definisyon ki sa papa ye. Yes, yes, sous papa nan sans. Pou m komanse, m pa kwe papa son, m pa kwe son non li ye. Tan kou de pou fon piti tou se sak fon papa. M plis kwe son tit li ye. Se travay ou travay pou li. Ye, verite, m kwe papa son on. Kijan m te ka mete sa ankò yo? Papa se yon function. Yon fonksyon. Yon fonksyon, yeah. Yon fonksyon. E pon tankou, e pon name ke ou ka mete jis pase ke ou tankou fon ti moun ou papa. And se yon fonksyon li ye, se yon pozisyon li ye, nan yon sans. Menm jan tankou ou te ka nan, ou nan travay ou gen boss ou, se yon fonksyon li ye. Tankou, Kenenpòt lè, yo pa ap fè travay sa yo ka, you know. Ou pa sa ankò. Ou pa sa ankò. Paske se yon bon fonksyon ye, se yon bagay ki kreye kòm yon sous li, kòm nan baze sou sous la, nou ka pli detaye sa. Wi, mwen menm egzakteman e konsa m wè l. E m panse si nou vle antre nan sous papa, kote l soti, men premyèman fò n di papa, modèl papa a se Letènèl dèzame. Se li menm ki papa nou, se li ki modèl, se li menm nou ta dwe imite. Dayè li di sa, ou wè menm nan priye, nan Matye 6, li di, pou nou kòmanse priye nou, fò nou di Papa nou ki nan syèl la. Yeah. Se li sèl, e li ki te premye rele n, Ankò. rele tèt li Papa. Exactement. Pou, um, m ap, m ap fè yon ti antre nan sa w ap di la kounye a. Paske, um, se la tout, se la sous la kòmanse. On sèl, on Bondye, on sèl, premye moun ki rele Papa. Se Bondye. Pandan van te rele tèt li papa, se paske l te gen kèk resous ki sot nan li menm. Ou konprann sa? Nou ansanm, m kwè tankou li kòmanse pa Bondye li menm. E pi gwo, m te ka di fonksyon ke ki genyen nan lemonn, se papa. Pi gwo fonksyon, pi gwo pozisyon. Ou ka nan travay la la ou se manager ou se boss CEO konpayi sa pa sa pa anyen pi gwo fonksyon ou pozisyon ki gen nan le mond ou swa nan sosyete a ou swa nan yon fanmi se papa pase ke Bondye baw gwo tit gason ki papa yo gwo tit sa pou pote son non sèlman son chaj li ye ba son fyète li ye tou as well. Yeah. Donk si nou vle pranl pa definisyon nan ti rechèch m te fè Papa soti nan mo ebre ki rele Abba, ki vle di sous, ki vle di fondasyon oubyen founder. Gen anpil moun ki fè erè sa lè y ap pale yo di Bondye te kreye de moun, Bondye te kreye gason sèlman, li te kreye espès mal la avèk tè a, se gason li te pran labou a li te fè li te fòme.
Wap vini Wap preche la yon niki pale avèk moun yo
Se gason Ki sous la Se avè nou te komanse Li pran pati nan gason li fè fi
Mwen men sou ap di la Mwen pa konnen sou ap Mete pli sou li Mete ti pi mwen mwen chèm konnen Ok alright Jan niki di a tankou Papa yo se tankou non sens Jan Like pa ezanp si nou komanse si nou di papa yo se sous lan. Pase mwen mwen men ki jan m wè l. Mwen konpa mwen konpare papa yon kòm on on rasin pye bra. Bèl bèl pawòl paske anpil fwa nan nan kay la nou m pa vle twò avanse non. Anpil fwa nan kay la yo toujou ap di e gason ki tèt kay la. Non. M pa kwè sa.
Pase men kote si pwoblèm si misyon an vin vin confuse papa yo oswa gason nan kominite a ou panse si misyon an vle di konsa pou yon fi oswa pou pitit yo se anba pou pitit yo pase anba lòd yo bat se gason an ki sipoze simi pase gason an se anba anba pou gason ap travay pa ezanp lè m di w m konsidere tankou gason yo kòm yon rasin kòm yon rasin pye bwa pye bwa se lik fanmi an pye bwa se lik kominite a anpi rasin lan konekte avèk yon sous sous lan se tè an Tè, tè, se sous lan sa a, se tè a, tè a se li Bondye an. Ke vle di si yon gason pa konekte avèk sous li vrèman vle, li pap jwenn, pase kote, kote. Li pap jwenn ase sibstans ki nouri fanmi an. Kote, kote, kote, kote nouriti an, kote pye bwa jwenn nouriti an. Nan rasin lan li soti, kote bat, kote rasin lan pran nouriti sa. Nan tè a li konekte.
Nan tè, fò gon koneksyon.
So, ke vle di lè, jan, map antre tou nan parantèz, nan parantèz ke w di konsa ke Nan lè Bondye te kreye nan sans fè, m te ka di, gason an sèlman, se premye premye kote premye bagay Bondye kreye nan sans nan imanite nan tankou pou between a woman and a man se gason an li pran nan kòmanse pa tè li kreye l but that's the only person he create by dirt on sèl moun li kreye pa soil pa dirt lè li te bwezyen pran tankou pou li kreye fi an li pran se nan gason y ale li pran pati nan gason an sa fè w ap wè tout moun sou latè ADN yo se nan gason y ap jwenn li DNA yo se gason ki papa se sous lan so basically se gason ki papa fi
men koze an kesyon se fi ki manman lavi a Sa se
sosyete a ki vann li. E pou kounye a tout bagay ap feminize. Feminize. Yo ap feminize tout bagay. Anpil lajan ap depanse pou sa. Anpil kob ap mete pou sa. Exactement. Bat tankou sa vin rive la nou vin tankou m te ka di konsa nou vin bliye bay maskilen an dèyè. Ou konprann nou mete gason yo deyò bat tankou. Se gason ki sous tout bagay. Ou konprann se papa ki sous tout bagay. Nan yon sans, jan w di a men se yon bagay ki vrèman reyèl tankou kote Bondye tankou pran tankou fanm lan se nan gason an li pran l. Se la bagay kontinye pa janm retounen a sou tè a ankò oswa m te ka di pou l pran dirt pou l kriye pou l kreye fi an non, non. se nan gason an fi an soti apre sa tout imanite la vè son Bondye pa janm rekreye ankò non apre sa li mete tout, tout sa pil kantite tout kantite moun ki sou tè a li mete yo nan gason an li ou anprann so se la sous lan ye se nou yeah mm -hmm.
yeah si nou vle euh, pran kèk kèk lòt mo ke papa vle di ankò Sitou sosyete a, m kwè sosyete a gen yon jan li defini gason, li kategorikman di yon gason son provider, son founisè, son moun ki la pou pou bay sèlman, w ap bay, w ap bay, men yo plis baze l nan aspè ekonomik. Exactement, yeah.
Men, m wè kèk ti, kèk ti rechèch ki fè, jan ou wè sosyete a defini papa yo, m pa wè se konsa timoun yo defini papa yo. On dirè se pa sa y ap chèche nan papa yo vre, se pa yon kesyon ekonomik sèlman. Li enpòtan tou, pase nou bezwen lajan pou nou fonksyone. Men, lè w ap gade timoun yo, si w t ap poze yo kesyon, m pa kwè se lajan y ap met an premye. Non.
Yo, tankou, m te ka di kon, sosyete a tankou vin mete sa devan yo, yo kounye a, Pètèt jenerasyon sa ka di w se sa ki fè w ki ka satisfè yo but vrèman vre e pa sa vrèman tankou si w a gade non sèlman spirityèlman tankou e pa sa k ap satisfè yon timoun oswa kenenpòt sa l ye a pase lajan pa ka vrèman tankou ba w touch papa lajan pa ka ba w amou papa lajan pa ka ba w tankou confident papa lajan pa ka ba w sipò yon papa ou konprann

M di manje an kòm fout. Bat nan, bat shelter. Gon shelter tou, se ou kouvèti fanmi ou, kouvèti pitit ou, kouvèti a spirityèlman palan tou. Ou konprann? Kouvèti a, you know, fizikman palan tou. Ou konprann? Fòk ou kon, fòk, provider tankou fòk ou rekonèt tout pati nan provider an sa li a tou. Lajan, I mean, tankou lajan konte tou, ou konprann se lajan kap baw tout sa ke Bagay materyèl pou bezwen sou latè a bat tankou sa ki pi enpòtan se touch papa, se amou papa, love la, confidence papa, se sa ki ka vreman tankou kreye, tankou sa k rele, you know, nan vi nan heritaj.
Mba se li enpòtan pou nou pale de sa yo, sitou jan sou di a pa vreman gen moun ki pran tan pou pale de sa yo, men yon nan lòt mou nou ka. nou ka asosye avèk definisyon papa yo se se soutyen tou. Oh. On papa la pou pou pou soutni fanmi li. Sa ke lan anglè a sustainer. Sustainer, yeah.
Yeah. Yeah, m panse sa se yon nan bagay menm papa yo inyore l tou akoz de sosyete a tou. M panse son son pwoblèm edikasyon l ye nan sans sa. Si si nou te vrèman konnen antanke papa cheminman sa nou gen kòm responsablite Yeah.
Tankou m kwè nan tankou um, nan you know when Christ came, lè Jezi vini, li tankou li mo- li li moldo- model tèt li jan papa ta sipoze tankou um, live, tankou um, te ka di criteria pou on papa viv avèk fanmi, avèk kominite li. Non sans, li tou like no um, pa egzanp soutyen an, sa soutyen an vle di? Li vle di konsa, pase ou gen on bagay, on resous ki sot nan ou. Pase Bondye wè-w kòm on sous, pase li, pase li pran, pran limanite kreye pa papa. Pa rapò a-w, yeah. Yeah, pa papa, pa gason, pa mal lan. Ou konprann, li kreye limanite. So sa vle di gon sous pase ki sot nan ou, menm jan Bondye gon sous, resous ki soti nan li menm lan. Sa li, li vin sus, li vin tankou rele tèt li sustainer tou, Abba. Lè-w pran mo grèk la, Abba, li vin konsidere tèt li kòm on sustainer, on soutyen. Sa vle di konsa, sa k soutyen an, li bò amou an, li bò kanfò a. Ou konpran sa? Bondye, poutèt li kòm se nou se reprezantasyon Bondye nou ye kòm papa sou latè. Ou konpran sa? Nou se soutyen an. Ke vle di konsa? Lè w gen timoun nan yon sans, se ou k soutyen li, se ou k comforter li, se ou k counselor li, se ou ki, m te ka di ki vrèman tankou baze sou rasin, ki kot mo w di an wi? M bliye wi. Ou baze sou rasin tankou nan sans ou kenbe l la, ou disipline l la, ou tankou ou mete yon kote ki vreman yon chemen pou ka ba yon direksyon, sustain la, sustain la se yon bagay ki ou kontinye rete la, ou kontinye metre, ou kontinye moutre, ou kontinye teach nan yon sans, sou, yeah, kòm, yeah. Yeah, mwen. Ou di yon mo la m panse ki vrèman enpòtan, se Papa a ki reprezante Papa a ki above all la. Se nou menm ki reprezante Bondye. Donk m panse li enpòtan pou papa yo konnen sa. Lè w reprezante papa w, ou pa ka fè nenpòt bagay. Ou pa ka, ou pa ka sal non papa w. Donk gon jan, jan w t ap pale de kritè, jan Jezi te vin sou latè. Ankò.
So yeah jan like papa son fonksyon on pozisyon ye. Menm jan tankou on CEO kon company. Si y fon move zak y ap retire misye an oswa y ap retire misye anba anba pozisyon an. Ba pozisyon non paske non pozisyon sa pa ka sal.
Ou konprann?
Menm jan on prezidan.

Men se fonksyon eske ou ranpli responsabilite ou gen. Fonksyon pozisyon an.
Lòt mbo an kòm ba se nou ka nou ka touche nou pran provider protector an ba se li li son pwen important ou nou ka touche. Nan wòl proteksyon an ba vre ya. Donk ba se papa yo gen yon wòl sa li fè pati de fonksyon nou li fè pati de tit. sa nou genyen an pou nou pwoteje eee sosyete a erezman pa tro retire sa non mwen yo mete ti aksyon ti aksan sou sa a tou lè yo fin pale de zafè ekonomik lan yo di a papa yo fò pwoteje tou eee pa egzanp sou pou yon pitit fi on moun ou ta, ou ta, ou ta pase l nan betiz, li di li pral di papa l sa, papa l ka fè sesi, papa l ka fè sela. Men, pwoteksyon an mwen m pa wè l nan sans fizik sèlman, euh, jan, jan anpil moun nan sosyete a fè l. Pwoteksyon an m panse li emosyonèl tou. Gen de bagay pitit ou ta pral sipoze tonbe ladan l si w pa t la antanke papa, men lefètke w la, Ou ka, ou ka prevenir sa, ou ka, ou ka, ou pou mete l sou dwat chemen an, ou la pou, pou montre l sa k genyen pou vini avan, s on, s on sòt de pwoteksyon l ye tou nan sans sa. Yeah, tankou, um, ou pap janm ka vrèman konprann mo sa yo kòm on papa si w pa konekte avèk Ultimate Father. Mm-hmm. Um, m te ka di sous de papa. De sous la, yeah. De sous papa. Um, ou pap janm vrèman kon, pou mwen, pou, pou ou menm, lè w tande mo pwoteksyon an. se zam. Tankou si yon moun pale sou ou se like yon fon ba fwape nan estomak. Apre sa tout pitit mwen. Yeah, apre sa tout lòt pwoteksyon ou kite yo dèyè. Sa ki pi enpòtan yo. Pase ke gen nan pozisyon ou ka pwoteje pitit ou, ou pwoteje avni li. Ou konprann? Ou swa ou pwoteje fanmi, avni fanmi ou. Pas sa pa vle di konsa ou pa itilize okenn fòs pou sa non. Non. Pase ke, dankou, youn nan wòl yon gason se, yon papa se, ou gen yon pou, Bondye ba w yon pouvwa, Bondye fòme papa yo avèk, tankou gason yo, avèk yon plis, te ka di, fòme tankou, avèk plis fòs, tankou fizik, fòs fizik, bat fòs fizik la, pou egzose fòs fizik la, fòk ou konprann kote fòs fizik sa a soti pou egzose l, Exauce l nan pwoteksyon an bat nan sa pwoteksyon an vrèman vre m te ka di se w ap pwoteje pitit ou jan w di konsa emosyonalman m te ka di sikolojikman tou sa enpòtan tou se la pwoteksyon an pase pitit ou sa w pral pwoteje pitit ou de li se desizyon pitit lan fè wi ou konprann se sa w pral pwoteje basi avan tou w ka pwoteje l sikolojikman emosyonalman, aprè spirityèlman, gen de desizyon pitit ou oswa gen de zanmi pitit ou papa antre pran oswa gen de antouraj pitit ou papa antre kote yo ye a, pase ou gentan pwoteje yo, ou gentan gon kouvèti sou li pa disiplin ou ba konviksyon ou, se sak pwoteksyon ki, se la kote pwoteksyon kòmanse. Pwoteksyon pa kòmanse oswa pouvwa pa kòmanse avèk fòs ou gen, ou ka gen anpil fòs ou pa vrèman ka pwoteje non. Ou swa ou pa konn otorite, ou pa konn otorite. Menm jan avèk yon polis. Ezateman ya.
Le fèt ke yo gen zam lan nan men yo, yo panse yo ka jis aji nenpòt jan avèl. Zam lan se fòs la, men fò w konnen kòman pou w itilize l.
Verite. Ya, ba se li trè zenpòtan. Si nou ta pran kèk karakteristik sou sou yon papa ki fè siksè. M pa kwè nou ka jwenn yon papa sou tè a ki fè siksè pou nou pale de li. M panse se papa ki anwo a. Se la tout sa kòmanse. Se li menm ki sous la. Template pou fatherhood lan. Se la li kòmanse. M panse yon nan bagay ki enpòtan pou kòm karakteristik se idantite a. Eske nou idantifye nou avèk papa sa ki se sous la? Eske pitit ou yo genyen, eske yo fyè pou yo di a, si yo di ou sanble avèk papa w, eske w ap santi son, se joure yo joure w, oubyen ou santi w fyè, oubyen si w fè yon aksyon yo di a, sa se bagay papa w te ka fè, eske nou santi nou idantifye nou avèk papa nou? Lòt bagay ankò sou pa sou pa gen yon wap di sou kesyon idantite a. M kwè tankou, ye, gen anpil bagay nou ka baze sou idantite kòm yon premye podcast nou ankò nou refere sa nou pale de objektif lavi an e nou pale de idantite. M kwè tankou idantite a kòmanse pa papa se sa fè sou bezwen konnen papa w oswa wap chache papa w sa ki tès yo fè pou ou? Yo fè ADN pou ou. Exactement, sa yap chache a. Yap chache sous la. Identité ou. Yap chache identité ou. Identité sa pa jis, jis senpleman nan san w non. Non. Li nan tout fason. Li nan tout kò w. Li nan tout kò w, li nan tout sa w fè, aksyon ou. Gen de fwa ou di, e gade ki yon ti gason mache menm jan ak papa l. Identification an soti la, sa li enpòtan paske pa ezanp, papa ou nan yon sans, m te ka di konsa, kote yon papa ale? M te ka di, kote yon, sa papa fè, kote yon papa pase. Tout sa k pase nan lemonn oswa tout sa k pase nan vi yon timoun oswa anndan kay, nan fanmi, nan sosyete a, se detèmine pa yon papa, detèmine pa papa yo, detèmine pa gason yo. Paske tankou, pa egzanp, pli gwo target nan yon sans, se toujou gason yo. Se ta vle tankou enmi an pa fè, m te ka di, Dyab la, Satan, pa vrèman fè atansyon avèk fi yo fasil konsa. Se papa yo li atake ak idantite papa yo. E pou sa wap wè tankou pi gwo tank batay ki gen espesyalman nan peyi Amerika, Amerika se you know the nan prizon yo. Wap jwenn yon pakèt gason papa, you know of course it's black fathers, but tankou se Dyab la atake papa yo anvan, pase idantite a se la li soti. Pase, se sa m te ka di yon household, yon family ka idantifye tèt li. Pase si w pa konn ankò, nou te mansyone sa nan premye padkas nou, si w pa konn idantite nou, pa vrèman gen yon destine. Ou konprann ankò, nou ka alinye de mo sa yo ansanm, idantite, lè w jwenn idantite ou, ou konn kote w prale, ou jwenn destine ou. So, ske vle di kwa, yon papa, si papa pa ka, tankou bay family li, ou. M te ka di konsa pitit lidantite. Li vreman tankou that the, you know. Li pa, li pa fit fonksyon an. Exactement ya.
Yeah, m panse sa tou. Youn nan bagay pou nou mansyone tou pou moun yo, Bondye mete anpil aksan sou sa, sou kesyon papa a. Mwen anpil vèsè nan Bib la ki pale de papa, papa, papa. Men youn nan. nan aksan m wè li mete sou kesyon papa yo, li mande pou nou onore papa yo, onore papa nou avèk manman nou. M panse se premye kòmandman Bondye bay ki gen yon pwomès dèyè l. Li di, si w fè sa, w ap viv lontan. But, nan kou gen anpil moun ki pa konprann mo onore an. Yeah.
Mo onore a pa vle di obeyisans, obeyi. Konprann sa? Pase ou ka gen yon papa. Ki pa, ki pa nòmal. Ki, wi, ki pa nan liy. Ki pa nan alinye. Bon, ankò, èske se yon papa l ye? Non, non, I mean, pou kont, paske sosyete rele l yon papa, bat ou ka gen yon papa ki di konsa, ok, oh, al achte yon ti gwòg la pou mwen, apre sa n ap separe l. Oswa ann ale nan strip club lan, ansanm. Èske ou dwe obeyi sa? Onore se tankou rekonèt pozisyon, ou rekonèt fonksyon an. Tankou se onore, lè w onore papa w, ou rekonèt li se papa. Ou rekonèt li, enpi ou gen respè pou li tou. Ou gen respè pou li.
Sa pa vle di konsa w ap obeyi tout sa l pa vle di. Ou jis onore, ou tande ok, men sa w di m. Paske ou gen wout pa w tou. Ou konprann sa m di w la? Bat fòk ou konnen tankou Timoun nan gen yon prensip you know papa sa gen yon prensip pase papa se m te ka jan nan nou te kòmanse a papa se fon fon dasyon mm-hmm. fondasyon oswa m te ka se li ou e fondasyon non sèlman fondasyon se li prensip lavi mm-hmm. Bondye kòmanse fami imanite a pa an papa pa egzanp tankou ou pap janm wè kote premye m te ka di Bondye pat bay enstriksyon lemond a fanm li bay enstriksyon lè Bondye fin bay tout enstriksyon a papa oswa Adan li bay tout Adan enstriksyon apre li fin bay enstriksyon yo kivedi se lè sa li vin fè fi e se pou ou ka pou m ka ba w ezanp tou si w ap li jenèz nan kòmansman chapit 1 3 a 4 yo w ap wè tou se apre sa tou lè fi an vin pran Sorry, menm lè fi a vin te vin pran manje nan fwi an, pa gen anyen ki te rive. Pa gen anyen ki te rive, i pran, dok, i pran fwi an, i manje fwi a, i fè dijesyon yo avèk fwi an. Se lè i pote fwi an, se lè papa a fin manje l, se lè sa an menm tan yo vin wè, i vin wè tèt li toutouni. Ou konprann? Ke vle di konsa, enstriksyon lavi an kòmanse pa papa. Ke vle di konsa, i enpòtan pou nou konnen sa kòm papa, Pou nou konnen sa kòm gason, pou nou ka pase ankò m te kòmanse m konpare papa yo avèk yon rasin. Pase si rasin nan pa ka jwenn nouriti an pou l bay pyebwa. Menm si w wè pyebwa ap bèl. Yeah, menm si w wè pyebwa ap bèl. Eventually pyebwa sa ap mouri. L ap mouri, yeah.
Pase ou pa konnen kote l jwenn sa k ap nouri l yo. Exactement. Si papa a pa konekte nan sous la. Nan sans onore nou t ap di a, m renmen kòman, m renmen. pwomès ki dèyè kòmandman sa a, li di, W ap viv lontan. Sa fè m yon ti jan panse, m di, si timoun yo, si papa, si timoun yo, jan m di a, pa onore papa yo, m ap mande èske pa sa tou ki bay tout kalite dezas, tout destriksyon sa yo nan sosyete yo, paske moun yo pa vreman onore papa yo. Anko, pou nou antre yon nan karakteristik, oswa m te ka di wòl papa, oswa papa se li, m te ka di se yon bagay de eritaj jenerasyonal, ou anpon son papa li ye. Se ke ve di kon sa, son bagay ki, ou papa ka fon bagay an sekrè, yi pa sekrè. Li pa sekrè. Pou li, pou ou menm, li ap pèsonèl. Bat li pa sekrè vreman vre. Pase ou pase sa a 4 jenerasyon. Ou konprann sa menm? So. Anpil fwa ou pa menm rann ou kont. Ou pa menm konn. Lè w ap onore, lè w onore papa nan yon sans, tankou, menm jan tankou ka gen yon curse. Gon, gon yon blessing tou. Ke vle di ou nan, dèyè ou, ou, lè w onore papa ou nan yon sans, But at the same time tou lè wap ou ka fon bay an sekrè kòm on papa nan yon sans jan wap pale a nan li kòmanse tou fò ke papa tou onore tèt li tou wi nan yon sans wi jan di son pozisyon li ye jan di eritaj la son bay son anchènman li ye donk si si papa a pa fè sa pitit li andwa pa fè sa pou li tou se konsa anchènman an fèt ezateman ske vle di wap wè tankou pitit anpit la ap desrespekte w. You know, ou pa janm konnen sa kap sa pase, but ou e bagay Eske w te son respekte sous papa w ou sa menm? gran gran papa w eske s- sa Mwen wè. ki kote sa soti son bagay ou toujou chache rasin ou. Ankò map ma di sa ankò, papa se rasin li ye. Toujou lè w wè lè w wè tankou on bò pye bra kòmanse ap mouri, tcheke rasin nan. Rasin yo ki afekte. Exactement, tcheke rasin nan.
Yeah, um, nou te pale de idantite, eske timoun nan ap santi l alèz pou l idantifye l avèk avèk papa li, lè yo idantifye l avèk papa l tou eske li eske sa ap pa yon curse pou li, eske li pa santi l fache, men lòt bagay nou ka pale de li tou se kesyon travay la. M panse papa asosye avèk travay anpil, dayè se youn nan. Wap pale de
provider. Provider se pòt nan, m te ka di travay la se pòt nan provider an, ou konprann, pa vre? M ta plis di tankou Yeah, akòz de travay la ou ka provide. But m vle fè yon ti fokis sou kesyon travay la sèlman. Pa egzanp, si yon papa parese, gen anpil chans pou pitit li parese. Exactement.
Eske nou ba yon egzanp sou sa tou? Yeah, m m ka di kon sa, pa, premye kot, premye bagay Bondye, premye, ko- m ban m mete kon sa, premye kote Bondye mete lòm, gason, papa, se nan prezans li. Mhm. Eden, nan prezans li, li mete lòm. Dezyèm bagay, Bondye bay lòm, reskonsablite, travay. Mhm. Avan, li bay fanm. Oui.
Keve di ou pa kon gason ap chache fanm si w pa gen travay? Ou pa kon papa si wap ou pa yon papa? Ou pa ka yon papa wap wap wap chache tankou fanm ou pa nan prezans Bondye, ou pa nan prezans sous lan. Ankò rasin lan brezin atache avèk avèk tè an anvan li ka vrèman tankou pou pye bwa sa fleri oswa pou pye bwa sa rive nan limit li oswa nan destinasyon li oswa nan level li sipoze rive an. Pa ezanp ankò jondye a travay la enpòtan, menm nan bib la li montre w ke premye dezyèm bagay anvan Bondye mete well li mete lòm li jis pa plase lòm nan Eden nan jaden an ke ou rele prezans Bondye an apre sa tou lè li mete lòm la li bay lòm li kreye tout sa li bezwen kreye li bay lòm reskonsablite dominasyon sou li non dominasyon an tou li gon is dominion which is tankou nan mo Ou ka mete kingdom, sa se king, wayòm lòm, paske se ti dye nou ye. Wayòm lòm, se pou, si w pa ka jere dominasyon, like kote ou ye a, teritwa, ke Bondye ba ou a, ou pa ka jere pozisyon sa, ou poko ka jere on lòt vi. Non. Paske Bondye te wè, Bondye te wè Adan, papa, premye papa, ap jere sa, kounye a li di konsa, ok, misye brezin sa k rele sipò, èd, e pa menm, help, e pa menm sipò non, paske sa se gason sipò, fi pa sipò, se gason k sipò. Fi se on helper. Ou konprann? Konnya li vin di konsa ok, alright, banm mete fi an pou vin ede gason an nan yon sans, bat mesye an, gason an papa te gentan fin etabli. Ou konprann? So se establishment lan rive nan travay lan tou, nan pati travay la, se lè sa ou vin ou, m te ka di mòn ou tout lavi ou, ou wè tou ke ok, Mwen nan prezans Bondye, mwen gen travay, map travay, mwen gen job. Menm Jezi, bon, dondon, men Jezi vin at, menm Jezi. I ba menm egzanp yo. An, ye, i vin sou tè a, premye bagay i chèche l fè, anvan l al nan ministè, li te yon chapant. Wi.
Li gon job. Yes. Yeah, so, jan, m jis rete la pou moun yo fon ti panse sou sa, ou mwen ne pa, pou moun ka panse tankou ke travay la, ok, se bouke wap bouke tèt ou. Yeah, w ap bourike tèt ou paske se yon bon fonksyon. Menm tan w kite fonksyon sa, men nan yon job, ou kite fonksyon, ou pa fè fonksyon job sa yo ba ou a, nan de twa jou y ap fire ou. Of course. Lòt karakteristik ankò m panse nou nou ka asosye avèk papa yo kòm pa rapò avèk timoun yo sitou. M panse yon papa la pou bay pitit li objektif, pou bay pitit li yon liy pou l ale. On ti moun ki gon papa nan kay avèl, li pa ka, li pa, li pa ka pa konnen ki sa l vle nan lavi. Ap pale de direksyon.
Yeah. Yeah. Fòk, fòk papa l, fòk papa a bay direksyon, fòk papa ka oryante l nan sans sa. M panse sa li vrèman enpòtan. Ehm, nou pale de eritaj tou. Yeah. Eritaj la m pa pran l nan on sans. nan sans materyèl sèlman. Tankou papa w te mouri, li kite sesi, sela pou ou. Kite byen pou ou, kite gwo kay la. M panse eritaj la. Kite tè. Gen lè w gen pil byen men. Mon chè, tè. Non, e sa m bezwen. Si yon moun ka vant tè.
Eritaj la, m pran nan sans tankou non an tou. pa egzanp si ou rele sifò, fò pitit ou ka fyè lè yo di l ti sifò. Pou yo pa konnen se yon gwo vòlò ou te ye. Bon, ba l vle, ba l vle lage. Non, fò ko lage, fò ko, gen de bagay ou fè blan, e pa moun nan prele vòlò, paske gen de fwa gen moun ki pè idantifye tèt yo ansanm avèk papa yo, ansanm avèk fanm, ras fanmi yo. Paske eritaj lan pa vwèman tankou. Li pa yon bon eritaj.
Li pa yon bon eritaj.
Ou pa anvi moun pale de sa. Bat kote sa, kote sa pa, ou pa janm. Ou pap janm tande ke y vrèman raman pou tande ke yo di konsa se o entèl manman w se vòlè m non ya di w papa w ya ko o se gran papa w o sa gran gran papa w s on sous li ye tout bagay kòmanse pa li menm li s on sous li s on target tou vrèman yeah yeah um lòt lòt karakteristik ankò m panse nou ka pale de li se se se pwisans lan. Eske, ye, menm sa ankò, m pa pran nan sans anm sosyete a mete lan kòm, m pran nan sans non. M gon ti anekdot sou sa. M chanje, euh, m te gon, m te gon yon machin pou m te, pou m te ranje, epi m ale kote yon mekanisyen ki te nan zòn kote m te abite a. Epi misye, misye fin fè tout diagnostik yo, li tcheke tout bagay. Epi lè misye banm bill la m di waww m pa kwè map ka fè tout bagay sa yo non menn. Ya misye dim konsa bon e fè sa w ka fè apre sa li di talè se pa tèl moun ki pa ba w? M di wi. Misye di a ou mèt fè yo wa pote rès kòb la pou mwen nenpòt lè w genyen l. Yeah wap pale de non non papa w ka pote pra. Yeah. Li sipoze poze pra. Pwisans non. Pwisans non papa m genyen. Yeah exactement yeah. Ou wè m pran egzanp lan sou mwen egzakteman. Sa te fè m plezi lè may di papa m sa. Yon misye di, o, ou se yon nèg m konnen plis pase 20 an nan zòn nan, nou toujou. Se misye k ranje machin mwen bagay konsa. E pi, sa te fè m anpil plezi. Men sa pa valab pou tout moun. Gon moun ki te ka paret kot misye di, a, pa apò. Pa apò. O, non, mwen chè.
Non, mwen chè. M baga fè kredi. M baga fè konsa. M baga fè bay kredi a menm. Yeah. Yeah, pou mwen tou, m fyè. M fyè ke mwen ras mwen. Mwen fyè de papa m. Mwen fyè de gran papa m. So sa vle di mwen m ka mache angaje ak tonba mwen deyò tankou e pa e pa lwanj m ap fè non bat m di Bondye mèsi pou sa nan yon sans paske mwen fondasyon yo fondasyon yo yo te rekonèt fondasyon yo yo rekonèt fondasyon yo soti nan yon sous ou konprann so sous lan menm si tankou ou ka fè ti erè wi la la e lòt bagay sa ou fè ti erè bat ou konnen kote sous lan ou kontinye nan sous sa. E m fyè tou men jan w tankou te ka di fi a pat gen malerezman gen yon pakèt timoun oswa m te ka di gen pakèt papa ki m te ka di abize wòl yo, abize pwisan men pwisans lan ki ka vini yon target bay sa yo, yo abize sa e tankou yo kite eritaj sa bay chèn jenerasyonal sa sou sa k dèyè nan fanmi yo. Ou konprann yo atache oswa yo mare nan yon sans ke li vrèman tankou pou timoun yo oswa pou moun k ap vini apre nan yon sans nan lòt jenerasyon li vrèman pran tay. W ap wè tankou gen anpil bagay nan chaos nan sosyete a paske kote jan m te mansyone davans lan kote ou wè sosyete a prale a se paske la papa y ap mennen yo. Egzakteman. Jan papa yo ye e konsa sosyete a ap ye. Jan papa yo ye se konsa nasyon an ap ye. E sa fè m panse a kòmandman sa m te mansyone a ke Bondye te bay Moyiz. Lè l te bay Moyiz li, li pa t ba li pou bati yon relijyon, li te ba li pou bati yon sosyete. pou al pran Izrayèl ann Ejip kote l te ye a, li te ba li pou l bati yon nasyon. Yon nasyon, yon wayòm. Yeah. Paske tout, tout plan Bondye se yon wayòm. Bat li te, paske pou, pou w wè tankou kijan enpòtans papa oswa yon pa, enpòtans gason nan, nan sosyete a oswa pou Bondye. Pa egzanp, m te ka di, peche, sorry, peche ki an, peche, m bliye ki vèsè ki di konsa, m kwè Women 5 vèsè 12, peche antre nan lemond pa. on sèl nonm, e s on on lòt Papa, Papa Sous lan, ki vini kòm Jezi pou vin tankou retabli kòm Papa. W ap wè tankou menm nan tan Papa a t enpòtan, ki nan w ap kòmanse anvan ou te jwenn Moyiz, ou jwenn Abraram. Ou konprann? Tout bagay sa yo, Papa enpòtan, e e se enpòtans sa a Bondye ba li paske Sa yon papa fè nan jenerasyon li afekte jenerasyon plita nan sans li ka pozitivman oswa li ka negativman nan sans. So li enpòtan pou papa konnen tankou son fonksyon li ye. Pase fonksyon an chanje lè. Men jan tankou m te ka di ankò ou te mansyone sa in the beginning nan earlier lè ou di konsa se gason k pa pa fi. Pa egzanp tankou m bliye ki vèsè ki di sa I think in Genesis as well li se konsa. Therefore a man shall leave his father and his mother, and cleave unto his wife. Ou konprann? Li pa janm di yon fi pral kite papa l, pase fi pa ka kite papa yo. Pase lè yo kite papa yo se yon transfè, yon transfè, yon lòt papa y al jwenn ankò, se yon transfè li ye. So papa vrèman enpòtan nan kominite a pou pou nou rekonèt wòl nou e enpòtans.
Vrèman enpòtan. Lòt lòt karakteristik n ap n ap nou ka mansyone ankò, n ap anchene rapidman se. otorite. Mwen m pran sans otorite a e sitou jan m te mansyone a se Bondye ki premye papa a. W ap gade menm lè Jezi te vini sou latè a li di li vini nan non papa l. Ou wè li santi non papa l ba yon otorite, non papa l ba yon lejitimite. Si n ap fè yon ti paralèl avèk nou menm sou tè a, nan sosyete a, si w voye si pitit ou parèt devan yon moun li di se ou menm ki voye l, èske sa. Èske se dan y ap griyen?
Èske y ap voye l jete oubyen y ap sèvi l nòmalman? Èske non, èske fonksyon sa w panse w ye a fè otorite nan sosyete a? Èske l bay pitit ou a lejitimite? Epi m panse dènye karakteristik nou ka mansyone se kesyon destine a. Nou soti nou soti nan sous la, nan papa ki anlè a, m panse n ap retounen ladan l ankò.
Yeah, tout bagay se retounen back a sa, a beginning. Ou konprann? Kòmansman e lafen. A lafen an se li k beginning lan. Ou konprann sa? So, yeah, so joun di a tankou, ou mansyone tankou ke, um, otorite an m kwè otorite an tou fòk e nan kou son wòl ke ki vrèman vrèman otorite an non sèlman se yon e pa yon fòs li ankò pase o lè w gen yon non pote wait oswa pra yon pase w gen yon sous ke vle di konsa lè yon moun ap gade w fòk yo ka wè yon papa yon gason Fò ke yo ka wè lòt sous la nan menm. Don sous, pa son resous ou ye, fò ke yo ka wè papa, Bondye nan ou menm. Pase, se sa fè non pote pra, pase ou son, ou pote on chaj, ou pote on resous. Pase, si m pran, si m pran, si m pran, m te ka di kenenpòt ji la, right? Degas ki jou pi renmen Niki? Ti passion fruit yo, ou renmen ti passion fruit yo? Ou ka di sa. So m pran passion fruit yo, so non box yo vini, so m vide ti passion fruit sa non ti gout, non goute pou, m kenbe boat la, boat la yon nan soti nan sous boat la, bat sa bèvè di kon sa, e menm ba la wap bre an, nan glas la. Kenbe di kon sa, si m mande w ki sa wap bre, wap di se nan sa l soti, pase wap, m ap konnen m ap bre l. Se kenbe di kon sa, fòk e, on papa fòk o se ou reprezantasyon kòm te mansyone sa bon djo ye, so. Lè w fè prezantasyon ou rete konekte avèk sous ou. Kenbe di konsa, non sèlman non ou pote on pwisans, on otorite, prezans ou tou. Prezans ou, men jan nou te pale, jan ou di a, prezans ou. Kenbe di konsa ou ka on kote la, gen kèk moun ki ta fè kèk dezòd la. Pandan ou parèt la, fò gon silans, fò gon lapè, fò gon pis. Pase ou pote on, non sèlman otorite a nan non ou, ou pote otorite a nan prezans ou. Yes sir, panse li li vreman enpotan pou nou te mansyone tout sa yo. E lot lot mo moun yo itilize anpil tou yo di papa papa son lidè. Mhm. Yeah, m panse e mwen menm jan m konprann lidè a m panse menm jan nou te fè alizyon a A kesyon kay la, nou tap di papa a se li ki anba, se li ki rasin nan, se li ki fondasyon an. Mwen panse lide a, lide pou mwen, se fè bagay la avan, epi pou moun yo swiv. Pou moun yo konn wout lan, yeah. Yeah.
Se pa, lide pa vle di wap bay kòmand ou se papa ou la kay la, wap di a goch, a dwat. Pa egzanp, pa egzanp, ok ou an papa nan kay la, wap di betiz, apre sa lè ti moun nan di betiz lan, ou di konsa non non. Ou ka ale l. Ou ka ale l. Se ou pou bon. Se ou lap swiv. Non e pa sa, si, si, si, nou bezwen polis pou akale papa sa yo. Paske non, sa son bagay ki pa gen konplis, son bagay ipokrit li ye. Ou konprann ou pa ka, on papa nan kay la wap bwè, apre a timoun nan vle bwè, kounye a wap di non. Bas li wè wap fè l. Ou konprann sa vle di konsa jan ou di a Niki lide an lide an leadership lan se nan tout wòl li ye wi pa se yon kò yon papa se yon fonksyon li ye fòk ou ka lide nan non sèlman nan sans sosyal sikolojik tankou ekonomik fòk ou lide nan pati sa pou pitit ou oswa pou fanmi an paske se ou k fondasyon an paske yon papa tou nan yon sans jan ou di leadership la Ou pa tankou, ou pa tankou, tankou brag, m pa konnen ki m gade mo sa an kreyòl non, ou pa ka brag ans, pase ou menm tou ou ap fè yon bon djòb non, pase ou pa janm wè kote Bondye ap brag pase ou leve maten an non, ou ji, pase ou sipoze tankou fè sa w ap fè a pa di se wòl ou ye, fè sa w ap fè ou pa bezwen al kot eh mwen se mwen te fè sa pou ou, se mwen te fè sa pou ou, sa yon kote tou tankou li baze nan lidechip pou li vin retire, pase lidechip lan se tankou yon wòl tankou ou fè l avèk yon sibmisyon, ou fè l avèk yon imilite Ke moun pa bezwen konnen. M panse depi papa a konprann fonksyon an, li pap menm rive nan sa menm. Non, non. Sa son moun ki pa vreman konprann. Nan kominite nou an li fè. Nan kominite ayisyen an, nan kominite fè a li fè lanpil. Yo pa konprann.
A se mwen te fè sa pou moun sa, se mwen te fè sa pou moun sa. Yo pa konprann. That's your job man. Yo pa konprann. Se ou k la pou fè l. Yeah. Se ou k ka fè l tou. Yeah. Pa e se wòl ou ye, pa se yon fonksyon li ye, ou pa ka, ou pa, ou pa nan travay ou ay kanplenn non. Pou di konsa, ah se mwen mete, se mwen mete gabich la deyò, so se mwen fè, yeah. Sa, yap di konsa se sa ou te sinye pou, you sign for it, ou konprann, se sa ou te, lè w, lè w ta fè entèvyou djòb la, yo te di w fonksyon djòb la. Ou konn yo ou menm ou te di wi, ou sinye l ou pran l. Men jan, ou pa gen moun. Petèt nan tèt moun yo, yo tap gade lajan. Yeah, yeah. Ya, an ale nou di ki.
Dènye bagay m panse nou ka mansyone nan zafè wòl avèk enpòtans papa yo, mwen m panse li enpòtan pou papa yo kite yon legacy m ta ka di. Ah, gwo mo, gwo mo.
M panse li vrèman enpòtan. Legacy a m wè l nan sans pa sèlman kite yon bagay materyèl ke timoun yo ka jwenn men fò w build, fò travay timoun yo tou paske ou ka kite yon bagay ou rele l legacy lè w mouri timoun yo vann li wi paske si w pa konstwi timoun nan pou y konprann sa fò l pase l bay lòt jenerasyon an. Yon gwo tonton mo ou di la men. Ki pa nan, ki pa nan sosyete nou an. Ki pa nan kominite nou an. E sa k fè nou pòv konsa a wi. Amen, amen, amen.
M panse lè n ap touche sijè ekonomik la nou ka plis pale sou sa. Men ekonomikman palan, se sa k fè nou pòv konsa. E pa menm nan ekonomikman palan. Pase tout bagay kòmanse Dènyè episode nou nan nan mantal. Wi, wi. M kwè se i pa mantal my brother. Pa mantal sa kòmanse nan yon sans. Legacy an kòmanse pa mantal. Non, m di ekonomik la pase m plis vle ateri pou moun yo konprann sa sa nap di a. Men menm lè wap gade lòt sosyete yo pa egzanp sosyete amerikèn moun blan yo sitou ou wè kòman yo fè pasasyon yo bay pitit yo. Tan Bondye renmen legacy, lè yap mansyone tèt li a moun, li di the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Ban m di sa an kreyòl. Tan Bondye renmen legacy, legacy, lè yap mansyone tèt li a moun, lè yap mansyone, lè yap vin sou li di konsa, Bondye Abraham lan. Bondye Jakòb la, Bondye Izarak la. Pase se moun sa yo ki te sa kele yon legesi. Pa janm, pou Bondye ka mansyone non, ou bezwen tankou viv fonksyon an. Fonksyon an pa, jan w di, pa ki te non sèlman yon byen materyèl, ba tankou s ki te yon bagay dèyè ki ka fè, ki ka. Ki te non tou. Non dèyè, ki te non an dèyè. Nou an dèyè tankou son bagay ki ka rete menm tout sa ka pase nan jenerasyon li pap ka pase valè non ou ta sipoze menm jan m te ka di on tè tankou appreciate non ou sipoze appreciate over time ou konprann sa map di la non ou sipoze tankou ap pran valè tout tan ap pase non ou pat sipoze tankou pandan m pral mouri an non m tou mouri tou non non ou pandan ou mouri an se lè pou l fè pli gwo efè se lè sa w kite on legacy tankou ou te ka di basketball player Kobe Bryant ki mouri last year an ou konprann sa nou lan li frape tout moun tout moun nan mond lan pase li gen on sa k rele legacy not just on basketball player li te ye but li te fè efè ou affect tankou jèn timoun ki t ap leve ki te vle fè rèv sa li te enspire yo bay sa yo Non, legacy soti nan yon sòt de enspirasyon. Fòk ou gen yon, pou ka enspire fanmi ou, pou ka enspire pitit ou, pou bay sa yo. E pou enspire, fò, se nan sous la. Se nan sous la pou kon, nou te pou konnen sous de enspirasyon sa, ou konprann? Yeah. Amen, man. Gwo mo. Monchè, m panse fòk nou rete la avèk sijè a paske nou genyen. Pou nou antre nan lòt detay yo, jodi a jan m di a fokis la se te sou. Yeah, so yon sèl mo m ta, yon sèl mo m te ka, m te ka di konsa m vle fè yon adisyon sou li, so pou papa tankou legacy a, m kwè papa tou son yon kiltivatè. Ou konprann? Kiltivatè. M vle, m vle fè sa pase m te vle konekte a travay la m te bliye sa but se kilti, yeah kiltivatè. Kiltivatè a nan yon sans kisa vle di konsa? Bondye pap janm ba w yon yon finish product. Map di sa ankò. Gen anpil moun ki panse yo pa yo manje ap tou fèt pou yo. Kòm papa. Men men e menm madanm ou non sans se ou poul lead li. Bondye pa janm ba w finish product, se ou pou fini product la. Wap gade Bondye kache chèz yo avèk tab yo nan yon pye bwa. Se nan pye bwa pou ale pou al koupe pye bwa a. Exactement pou ou fèl tounen yon chèz pou fèl pou fèl tounen yon tab pou ka manje sou li. Ankò Bondye pap janm ba w yon bagay ki fini kòm yon gason. Ou konprann? Kòm papa li pa bon bay pou vle mete sa nan tèt you know jèn gason yo, jèn yo, jèn papa yo kòm tèt pa m tankou. Nèg ki kwè nan bagay tou fèt yo. Tou fèt yo. Sa se parese l rele. Oswa tankou m te ka di fi ou gen nan panse w la li pa egziste. Ya.
Ou pap jwenn yon fi ki tou. Ki tou fèt. Tankou jan w swete gen madanm ou an se konsa. Se ou k pral travay li. Egzateman. Bondye fò ba w raw material lan. Konnya pou ou menm, tankou menm diaman pou vin yon diaman vin yon bag, fòk ou al dig pou ou pran diaman sa. Pou ou fò fouye, pou ou pase mizè pou ou jwenn li. Fò swe. Gan pil gason papa ki pa vle pase mizè an. Pase lò pa pase mizè ou pap jwenn ka jwenn diaman la nan lavi a. So mwen te vle fè pran kiltivatè sa. Mwen se li vwèman enpòtan. Si w pa gen ankenn ti refleksyon pou moun yo jodi a. Yeah, tankou janm yeah pou refleksyon an m te ka di konsa pou jèn gason tankou tèt mwen jèn an papa kòm tèt mwen aken mwen menm tou.
Yeah. Non sans, m te ka di konsa plis tankou pou baze avèk sous ou. Pase m tankou papa son fondasyon li ye. Pa gen kay ki on mi yon kay ka kraze. Bat si gen fondasyon toujou ka rebati. An pas an on rasin, lè on rasin pye bwa kòmanse rotten, kòmanse pouri. Ou pa gen yon ka fè. Ou pa gen yon ka fè. So pa pase rasin yo. Li enpòtan pou konn pou ka pou konnen se ou k ka transfere nouriti sa yo a fanmi ou a sosyete a. Pase kote ou ale se la sosyete a prale tou kòm papa. Ou konprann? Yon gason ki pa, yon papa ki pa pèdi tan ansanm avèk Bondye, ki pa medite a pawòl li, se, non sèlman li danjere a tèt pa li, li danjere a sosyete e fanmi li. Ou konprann? Se pi enpòtan. Pou nasyon an tou. Ou konprann?
Yeah, ezakteman.
E li enpòtan pou pa, pou pa, tankou abize fonksyon an. Pou pa panse pouvwa, di konsa, se fòs, se batay. Ou pa ka, Bagay bagay Bondye baw pwoteje a ou pa ka se ou kap detril. Ou konprann sa non so kòm papa you know so li enpòtan pou konnen wòl la pou konnen fonksyon an e konsa tou nou kominite nou an ap grandi fanmi ou a grandi konsa nou ka kite on enpak pou ka di konsa ey men legacy m kite a ou konprann men eritaj mwen kena pase non sèlman tankou ou wap lè w konnen ou konekte a sous la ou gen eritye wayòm lan. Ou eritye rayòm la, so wayòm, rayòm sa ou konnen, ou bay, ou pase eritan, inheritance sa, Eritaj la. eritaj sa a, a fanmi ou, a sosyete a. So, pou mwen se sa m, la m rete nan yon sans de refleksyon an, m pa konnen sa w panse. Mph. Monchè, e, se la m ap rete tou, sof ke m ap di e, moun yo, nou chwazi vini avèk sijè a pou nou pote plis atansyon nan sans sa a. M jis swete gen yon follow up ki fèt nan sans sa non sèlman papa, jèn papa kap koute nou oubyen kap gade nou konnya la pou konprann enpòtans enpòtans avèk wòl ou antanke papa ki kote ou soti, sous ou men sosyete a tou m panse li enpòtan pou nou envesti plis bagay nan papa yo pou nou ede papa yo paske si w konprann ke se papa yo ki. Jan papa ou ye se konsa fanmiy lan ye, jan fanmiy lan ye se konsa sosyete ap ye, se konsa nasyon ap ye tou. M panse li enpòtan paske lè nap gade menn moun yo depanse anpil kòb nan zafè feminen se pa paske l pa enpòtan non men papa yo yo yo ap konstwi ti prizon pou yo wè yap fè yap bay kòb pou pou pou fè de gwo pwogram pou fi epi yap konstwi prizon pou gason. Yeah m panse sa tou my brad m panse tanke nou envesti nan refòmasyon m te ka di nan habilitation of pou papa yo pou nou tankou restore papa yo nou plis vle voye yo nan prizon espesyalman nan kote nou ye la.
Wi, Amerika.
Anpil program kap bati ou wè se kont papa yo. Se kont papa yo. Mwen panse nan lòt epizòd la nou ka plis detay sou sa.
Exactement, yeah.
So nan prete la. Yeah, donk se objetif nou sa nan sijè sa nou chwazi a exactement. Mwen panse li important pou nou pote plis atansyon nan sans sa pou moun yo konprann ki sa papa vle di. Se pa jis paske ou fon pitit ou son papa, men son fonksyon, son tit li ye. M panse se la n ap rete pou jodi a. Yep, se la n ap rete pou jodi a ankò. Nou di nou mèsi dèske ou prete zòrèy ou pou ka tande twazyèm episode nou. N ap avanse, n ap pote plis de ti sijè sa yo pou ou. Ankò se sa k nan panse nou. Epa nou pa di w fè anyen ke nou fè. Ankò n ap jis pataje sa k nan panse nou. Ankò se. Nou m tap di moun yo fokis la se te sou papa yo men nou e pa paske nou gen pwoblèm avèk nou konnen gen anpil manman k ap fè anpil bagay serye de single mother ki ap fè k ap fè k ap eseye fè travay papa yo. Oh yeah yeah yeah yes on lòt sijè tou n a baze plis sou sa bat nou te jis vle Nou jis vle ay like baze sou sous lan en kote bagay kòmanse tou nou espeke nou ka fè sa plizyè ti series. pou nou ka avanse avèk ni manman yo tou. Nou espere moun yo bay feedback tou men. Exactement. Li vrèman enpòtan.
Genyen de moun si w gon istwa sou sa nou tap di a m panse ki vrèman. Nou ka pran sou podcast lan tou.
Enpòtan ke w ta vle pataje avè nou, fè l nan kòmantè yo epi chache nou nap gen email nou disponib tou ou ka toujou